Chak mwa, chak jou, nou jwenn sen k ap fete. Se youn nan rezon ki fè mwad jiyè ale li kite nou nan men mwa dout kote nou pral jwenn anpil sen k ap fete. E n ap fè nou konnen ke mwa dout la li menm se mwa imakile de Mari. Nan mwa dout sa mesye dam n ap jwenn anpil sen ki ap fete. Chak sen sa yo yo menm yo pote istwa pa yo. Chak sen sa yo mesye dam moute ansanm avèk verite. pa yo. Youn nan sen ki pwisan e ki trè pwisan n ap di pou mwa dout lan se Sent Woz de Lima. Ebyen mesye dam nou pral gade ansanm pou n wè kijan mwa dout lan li menm li pral rive parèt pwent tèt li, kijan Sent Woz li menm li pral rive moute ansanm avèk dosye konbinezon oubyen kichòy pou fanmi nou yo oubyen pou amatè nou yo ki enpasyan mesye dam ki ap tann pou n wè kijan mwa dout lan li menm li pral rive konpòte l. Ebyen mesye dam, jist avan ke nou kòmanse ansanm avèk dosye boul sen yo, n ap raple chak grenn fanmi ki anba videyo sa se yon jou avan fèt sen an pou nou kòmanse swiv boul sen yo, nan jou fèt sen an n ap kontinye frape boul sen yo e menm yon jou apre fèt sen an nou ka kontinye siveye boul sen yo. Youn nan bagay ki trèzenpòtan pou nou siveye mesye dam nan moman sen yo, Pou nou konnen si se yo menm y ap rive respekte oubyen si yo p ap respekte, se moman yon semèn avan sen an li menm li fete. Yon semèn avan sen an fete, yon fwa ke nou remake boul sen an gentan tonbe nan reflè l, sa vle di sen an gen anpil posiblite pou l rive respekte n ap di nan mwa whatever mwa ke l ye an, se pa sèlman pou mwa dout, yon fwa ke nou gade nou wè boul sen an gentan frape yon semèn. Avan sen an li menm li rive fete, ebyen mesye dam konnen sen sa li menm li gen anpil posiblite pou l rive respekte. Bonjou, bonswa tout moun, kòman nou ye? Byenvini lakay ou, byenvini sou Pierre Loto, byenvini sou chèn pa w la. Chèn ki toujou ap fè tout sa ki posib pou nou moute ansanm avèk konbinezon videyo boul sen. Video boul peur pou nou fè kè fanmi nou yo kontan mesye dam ebyen nap di nou pran chèz baw chita nou pral montre w kijan sè yo yo menm yo pral rive respekte pou mwa dout 2025 lan premye sen nap jwenn pou mwa dout lan se 8 out lap kòmanse se byen se vyèj mirak se pa yon sen natirèlman se yon evènman men la fami kòm nou konnen nap pale de konbinezon sen oubyen de video sen

Twazyèm e dènye 3 chif maryaj n ap jwenn se 58 par 24 kòm premye maryaj epi 65 par 85 kòm dezyèm e dènye maryaj. Kat chif mesye dam n ap jwenn pou Sent Klè mesye dam n ap parèt la dirèkteman ansanm avèk 24 42 epi 42 56. Kenz out n ap jwenn Notre Dame de l'Assomption. Boul n ap jwenn pou Notre Dame de l'Assomption mesye dam se 15.

Mont Carmel. Mont Carmel nou sonje ki te rive fete nap di mesye dam nan mwad jiyè an si nou pa twonpe nou, ebyen Mont Carmel sa mesye dam ki pa sispann moute poul fete mesye dam nan mwa dout lan paske se 2 fwa Mont Carmel li menm li rive fete nap di nan ane a li fete e nan mwad jiyè epi li fete nan mwa dout ebyen mesye dam nou jwenn Mont Carmel ki pral fete ankò nan mwa dout kote nap di mesye dam se E 16 out Mont Carmel li menm li pral rive moute ansanm avèk dosye konbinezon oubyen kichòy pou fanmi nou yo. Ebyen boule n ap jwenn pou Mont Carmel la fanmi se 16, 61 kòm premye boule n ap jwenn pou Mont Carmel epi n ap jwenn 33. kòm dezyèm e dènye konbinezon nou rive pote pou Mont Carmel. Maryaj nap jwenn mesye dam se yon sèl maryaj nan Keles, se sèlman 61 par 33 kòm sèl maryaj nou rive pote pou Mont Carmel. Nap jwenn 3 chif mesye dam Mont Carmel li menm li rive pote, kote nap jwenn 716, 761 kòm premye marye e 3 chif nou rive pote, 333 grap 3 mesye dam antanke konbinezon pèr, Epi nap jwenn 0, 33 kòm twazyèm e dènye twa chif Mont Carmel rive pote. Maw e e nap kite Mont Carmel nan 16 out pou nou fè yon gwo kout pye mesye dam nan 25 out kote nap jwenn Sen Lwi Wad Frans. E nap tou pwofite letan pou nou di mesye dam pou moman e ki ap 25 out e 2025 la mesye dam se ap fèt e chèn nan se ap fèt staf lan mesye dam PI Loto e nap pwofite letan pou nou di bòn fèt.

Se li wad franse menm li rive pote se selman 25 52 men 50 75 de 0 se ligne konpa el li ebyen kom se yon wa ke li te ye li te gen posiblite pou li te fete jan li te vle ebyen mesye dam nou ajoute l oubyen nou jwenn li nan kalkil oubyen nan rechèch ke nou rive fè mesye dam nou jwenn se li wad franse ki moute avek res boul sa yo maryaj nap jwenn mesye dam se 25 par 50 epi 75 par 50 pou nou fini nap jwenn 2 zero par 25 nap kite Sen Lwi wa Dfrans mesye dam pou nou pase nan 30 out kote nap moute la ansanm avèk dènye sen oubyen dènye sent mesye dam dènyè sent ki ap fete pou mwa dout 2025 la ki pa lòt ke yon sent ke tout moun tap tann anpil ki pa lòt ke sent Roz de Lima sent Roz de Lima mesye dam boul li rive pote se zero 3 trant.

Pou nou fini nap pase ansanm avèk yon 3 chif ke nou jwenn Saint Rose de Lima li menm li rive pote, se sèlman 730. Ebyen la fanmi jan ke nou wèl la se konsa nou rive moute ansanm avèk dosye boul sen pou fanmi nou yo mesye dam pou nou kontinye gade pou nou wè ki fason nou ka rive frape sen yo. Ebyen an espere sen yo mesye dam yo rive frape nan moman fèt yo mesye dam an espere. Yo frape fò tou mesye dam sitou nou gen Sent Woz ke nap tann avèk anpil enpasyan mesye dam ebyen nap di e nou gen plizyè lòt Sen tou nap tann men mesye dam Sent Woz ki parèt pi enpòtan menm jan nou gen Notre Dame de l'Assomption nou gen Sen e Mont Carmel nou gen Sen Louis Roi de France men nou gen Sent Woz a ne pa oubliye la fami se trè enpòtan pou nou kontinye swiv se yo mesye dam yon jou avan fèt yo. nan jou fèt yo e menm yon jou apre fèt yo se konsa nou pral gade pou nou wè eske se yo menm yap rive respekte mesye dam tout pandan nap siveye yo yon semèn avan moman fèt pa yo a ebyen mesye dam se konsa e se la tou nou rive mete fen nap di nan video pou jodi an la e video nou rive pote tout pi bon boul sen E pou mwa dout 2025 lan, se la mesye dam nou rive mete fen e nap di nou deja merci ak ou menm ki rete yon video sa jiska la fen, pa neglije lèse yon like, pa neglije abone avèk chèn nan si w nouvo oubyen si w potko fè sa, pataje video sa ak yon fanmi, yon zanmi pou l ka fè pati de fanmi sa. Ebyen mesye dam se toujou yon plezi, se toujou yon kè kontan pou nou rive moute lakay ou ansanm avèk dosye kon w bezwen e nap ba w randevou ankò la fanmi trè byento pou yon lòt video.